Yee Kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye fanatik nou yo kòman nou ye kòman nou ye heheh se Bencho k antre nan kay la Bencho Bencho Bencho nan kay la ou konnen yon gran salitasyon spesyal ak tout moun ki pral gade ti videyo sa keseswa kote nou ye Ayiti kòm aletranje yon gwo bout toto salitasyon spesyal ak nou tout nèt tout ayisyen nèt an jeneral jodi a nou prezante kondoleyans nou avèk gwo madam sa ki mouri nan yon tèrib aksidan sou wout Kolonbi. Li te soti Brezil, li te gentan pase Pewou, li pase Ekwatè, epi tou pandan l sou wout Kolonbi gen yon gwo aksidan ki rive, bon, e kote madam Bèta pèdi lavi li. Nou prezante kondoleyans nou ak fanmi li. E sa byen nou fè, sa byen fè nou mal lè nap tande sa ki rive a, kòman aksidan sa rive sou wout Kolonbi. Jounen jodi a, Bencho prezante kondoleyans li ak fanmi. Bertha se yon moun ke nou te konnen, nou te abite menm kote avè li, Brezil se zanmi nou. E kondoleyans a fanmi li, se konsa lavi, kondoleyans a pitit fi li ak pitit gason li ki te avè li ki sou pakou a. Jodi a Ben Show pote yon ti mesaj pou tout tout tout tout tout tout moun ki sou pakou wa, ekspesyalman pou moun ki o Meksik yo. E pou moun ki o Meksik yo, e jodi a map gade yon video kote ke anpil moun ap pale de karavan. Mezanmi, pa gen yon karavan mwen konnen ki fèt ki pot siksè. Jamè jamè jamè jamè karavann pa janm pou t siksè karavann se echèk se echèk total total total total total depi w chwazi patisipe nan karavann se echèk se lajan pèdi ke l ye m toujou di nou sa tant ou chwazi ou fè ti afò w nou 2 nou 3 nou 4 nou 5 wi La, ou ka gen chans pou pot viktwa. Men l depi w konnen ke se nou 200, nou 300, nou 10,000, nou 4,000 ki pral eseye, pral eseye tante pou nou antre nan peyi moun, jamè! Yo pap janm ban nou pase. N ap pase mizè pou granmesi. N ap pèdi lajan nou. tout kouraj ke nou konnen nou te itilize sou tout pakou a nan Darian nan, nap pèdi tout. M swete tout Ayisyen ki pral gade ti videyo sa pataje l. Afè karavann nan pa patisipe ladan Ayisyen. Nap wè prèske tout nasyon nan karavann, tout nasyon nan karavann. Men, plis moun yo plis fokis sou li, yo plis fikse sou li, se Ayisyen. Se nou menm. E n ap wè pa dimil, pa kenzmil, pa venmil, yo voye nou anba lakay. Pa patisipe nan karavàn mezanmi. Rete kote nou ye a, tann ti pyès nou. Lwe kay nou, met manje an gwo anndan lakay nou. Achte ti radyo nou, fè ti mizik nou. Pa sot nan lari si nou pa bezwen. Anpil fwa nou soti nan lari n al chita sou plas, n al reyini, n al bwè gwòg nan lari nan peyi moun yo non. Ou gen dwa bwè ti byè, ou gen dwa bwè ti gwòg ou se vre, men chita lakay ou pou w fè l. Ou pa bezwen ap fè bri nan peyi moun yo. Pa patisipe nan karavan, mezanmi m ap di nou sa ankò. Pa gen karavan ki, bon di m konbyen karavan nou konnen ki pot siksè? Tout se echèk. Tout se echèk. Avan è la nou te anba pon an la, gen plis ke, prèske nou dimil ki gentan anba lakay la. Se echèk, se karavan nan ki bay tout echèk sa. Jounen jodi a la m wè gon karavan ki sou wout toujou. Men se echèk total kapital toujou. Pè swa gwoup ayisyen k chwazi patisipe nan karavan sa la, ou pral pase mizè ak tout madanm ou ak tout pitit ou, apre sa se anba lakay ou prale. Bencho di nou, pa patisipe nan karavan. Tout lòt nasyon k vle al nan karavann kite yo ale men nou menm ayisyen se nou k pi pa gen chans pa patisipe nan karavann rete kote nou ye a o meksik tann pyès nou tann pyès 1 an nou tann pyès pèmanan nou ti kat pèmanan nou tann ni pa patisipe nan karavann Jodi a nou di bòn fèt tou a Wolf, Wolf Nogais zanmi nou, bòn fèt. Jou kap vini an la, se ap anivèsè Bencho, son lòt bagay li ye. Se zanmi nou Bencho ki te pote ti konsèy sa pou nou. Pa patisipe nan karavan, rete tann ti pyès nou o Meksik la bon pou nou, la bon pou nou. E nou ap konn enpòtans Meksik se lè nou rive Ayiti. Kan ou voye nou tounen lakay nou, nap konn enpòtans Meksik.